E konsènan 2 jèn yo ki pratikman fè aktyalite e kote ke tout sosyete, tout fami an e tout medya yo tou e jèn yo tou ap pale de malerezman 2 ensidan malere sa yo ki pwodui kote ke 2 jèn sa yo yo mouri kalsine. Yo te kite kay yo

n ap di ankèt lan sanse fini o nivo de la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Nou rete nan faz entèpelasyon. E nan pwochen konferans lan, n ap an mezi pou nou kapab elabore plis e tou vini tou a moun ke nou entèpele yo. Deja genyen plizyè moun ki tande, asavwa fanmi.

pote yon rezilta bay popilasyon an, e sosyete a ki viktim, e jèn yo tou ki ap pale de sitiyasyon sa a malerezman ki rive 2 jèn ki te gen tout avni yo devan yo, ki te gen lavi a boulva devan yo, men malerezman yo pèdi lavi yo, malerezman. Men a savwa ke pou minè lan, bon se sèten ke gen dè zendis ke nou jwenn, ke nou arive wè ke se malerezman se 2 kò minè sa yo, e jan nou di toutalè a, nou pratikman a 90 pousan fini avèk dosye a, nou pral kounye a nan stad entèpelasyon. Dizon nou pral arete moun, e popilasyon pral wè ki moun sa yo ki enplike nan lanmò, nan asasina e kalsine 2 jèn sa yo. A 90 pousan de ankèt la, ou kapab di deja kisa ki te motive krim nan? E, bon se sèten ke lè n ap vini avèk arestasyon, n ap bay chèf dakizasyon. e nou kapab tou elabore anpe plis. Men sa ki pi enpòtan an, nou sou la bòn wout e nou di popilasyon an mèt fè n konfyans e o moman opòten nan pwochen konferans lan, nou ap aranje nou pou ke nou kapab okouran de dènye evolisyon e wè moun ke n arete nan kad dosye. Bon, e jan nou di an, e de tout fason genyen asasina, genyen meurt, genyen e omisid. Se Homicide justement kap travay o nivo de sa. Men jan nou di an, tout sa kap genyen an tèm denfòmasyon, nou ap an tout transparans popilasyon ap konnen. Dosye gang ame pòt pawòl e genyen e yon alyans ki fèt atravè gang ame yo kote ke gon yon gwoup ki rele G9 e n konnen gen yon sitwayen ke la te gon konferans de près ke l bay kote ke nou te mete yon avi de rechèch dèyè sitwayen sa ki se ansyen polisye Jimmy Cherizier. E mentenan nou te pandan peryòd kowona a e nan moman konfinman an nou te wè leta ayisyen yo te gen e yo te gen distribisyon ke yo tap fè nan kad distribisyon sa yo nou te wè Jimmy Cherizier akonpanye de polisye ap ap bay manje nan zòn bò lakay li jodi a la kisa lapolis sa li menm ap fè an se konsèn avèk kesyon G 9 la answit nou wè ke e e Jimmy Cherizier yè li nik bay lòd pou ke anba de de bare travay kòmanse fèt. pozisyon lapolis la ye la wi. Ekout mwen, e kòm ou evoke kesyon kote ke gen polisye e jou ke yo tap fè distribisyon manje nan zòn sa, kote ke li menm li te prezan akote de polisye yo, e mwen kwè ke enspeksyon jeneral e te li menm elabore sou kesyon sa a, e je kwa ke swa pòt pawòl la oubyen enspektè jeneral an chèf lan. te pale e yo te menm odisyone polisye nan kad dosye sa a. E nou kwè ke nou te pale de sa. Bon, a savwa ke lòt aspè nan kesyon an, n ap di o nivo de la polis nou menm nou rete nan kad travay pa nou. Kote ke nou te lanse yon avi de rechèch dèyè l e nou ankò detèmine pou ke nou kapab arive epengle l e kondui l devan lajistis. Men pou dot konsiderasyon. bon se sèten ke tout popilasyon an wè li e nou touche pa sa tou e nou menm n ap rete nan kad travay nou e nou konnen ke sa kapab rive gen de entèpelasyon ki kapab pran plis tan pou arive jprann yon lòt nou konprann sa e nou konprann tou atant ou e nou konprann tou kesyon an tou men fè nou konfyans ke n ap arive jisteman fè travay nou nòmalman nan kad ke lalwa mande sa. Mwen te pale avèk otorite lapolis maten an. Zòn nan toujou barikade e toujou gen prezans blende ladan l. Èske sa te kapab rive ke kèlke moun nan popilasyon an kapab ta rive pouse separatè a? Men kòm aspè vi an enpòtan pou nou, dabò nou prefere evite ta gen moun ki viktim olye ta genyen moun ki viktim. e mwen pa vrèman kapab pote yon klarifikasyon a kesyon w poze m nan paske m pa t gen tan pale avèk responsab komisarya Pòtoprens lan pou l te di m egzakteman èske gen de kote ki debarike, ki pa barikade ankò. Men, avèk otorite sa a ke m pale a ke m kapab fè konfyans, zòn nan li ankò barikade e se de mezi ke n pran pou dabò pou n pwoteje. popilasyon ou an e nou konnen tou dan le tan te genyen yon sanm danlèvman ki te fèt e se la ke yo te sekestre moun yo. Alò se yon mezi ki pran e li mentni jiskaske nou arive nou menm e pèmèt ke sitiyasyon an tounen nan nòmal li e popilasyon kapab vake libreman nan aktivite l byen si ansanm avèk popilasyon an. Toujou sou kesyon Jenèf lan pòtpawòl, èske nou menm nou okouran de egzistans gwoup ame sa?
Nou okouran genyen plizyè gang ame e popilasyon an e konnen ni moun nan zòn yo konnen tou e nou toujou pale de sa e kesyon tout vini de la près de nou e nou toujou e tou di ke men ki sa nou konprann e ki konsiderasyon ke nou fè men e nou menm nou teni kont jisteman de fè efò ansanm avèk popilasyon an pou ke nou kapab debarase

ke rnddh egalman e oganizasyon je klere je kwa soti tou pou ke nou kapab nou menm bò kote pa nou pou ke nou konsidere jisteman de rapò sa e n ap travay ladann pou ke nou ankete e an tout transparans nou pa p lapolis pa demanti non kòman lapolis pa demanti enfòmasyon an demanti kwa enfòmasyon kòm kwa ta gen plizyè men blende jou pa dosye senp de lapolis ki ta pase e jan nou di an e gon rapò ki soti ki touche plizyè moun plizyè enstans plizyè sektè. notaman lapolis. E kòmandan chèf lan pase enstriksyon a enspeksyon jeneral, paske dè ke bagay la gen polisye ladan l, se enspeksyon jeneral ki se antite dankèt administrativ lan ki pou ankete sou li e pou fè rekòmandasyon o nivo de la direksyon santral, de la direksyon jeneral de la polis nasyonal. E se se ke k ap fèt pou le moman. E se ke depi pawòl sa pase, se ke gen dè zòn. Nou konstate moun pat ka pase nan yo. Nou wè moun kòmanse ap vake avèk okipasyon, pa egzanp sou gwo zòn tankou Kafou Aviyasyon. Men se pa lapolis ki pèmèt zòn sa yo retounen a lavi, se menm nèg Jenèf yo. Eske jodi an nèg Jenèf yo nan an kolaborasyon avèk lapolis y ap ede yo paske yo petèt yo estime l fèb? Osinon di nou sa Jenèf lan ye egzakteman? M twouve ke mo a trè fò ke ou di ke lapolis fèb. Lapolis a travè le mond pa janm fèl, men lapolis li menm l ap evolye nan kad legal. E nou jou di ke kote ke li menm bandi an li menm li konn soti avèk zam ni, li tire, plizyè moun blese, plizyè moun pran bal e gen moun ki mouri. Lapolis pa ka gen yon konpòteman parèy. Lapolis li menm se avèk strateji, se avèk ransèyman ke l sèvi. E nou konprann efektivman atant moun yo, paske yo di bon gen plizyè fwa mesye sa yo ap opere ke lapolis pa janm rive, lapolis pa janm arive epengle yo, lapolis pa rive eklate selil brigan yo, nou konprann sa. Men atansyon, sa k enpòtan pou nou se lavi k enpòtan pou nou. E lavi k enpòtan pou nou, lavi popilasyon enpòtan pou nou, egalman lavi bandi yo tou enpòtan pou nou. Paske nou pa òganizasyon ki la pou tiye moun, nou òganizasyon la jisteman pou ke nou kapab travay o e pou lajistis, e lè n pran bandi yo, nou kondi yo devan lajistis, e sa kapab rive tou,

ke n pa janm arive epengle moun yo, men li toujou rete avi de rechèch. E jan nou di an, jan nou di an, jan nou di an, e sa fè ke a chak fwa ke n lanse avi de rechèch yo, nou toujou di o ka ke nou lokalize moun sa yo, pou popilasyon an li menm ede nou, nou menm pou ke nou kapab arive, arive epengle moun nan e kondui l devan lajistis. E bon a savwa ke wi, li toujou rete nan kad rechèch, e pa li menm sèlman, e dòt moun ke nou ap rechèche.

E pèmèt ke mwen di w ankò ke dè ke gen polisye e dè ke moun nan popilasyon an pa dakò a yon konpòteman oubyen yon eka de konpòteman oubyen yon bavir polisyè, gen enspeksyon jeneral ki otomatikman pran chaj. Dè ke nou sezi de sa enspeksyon jeneral li menm pran chaj. Je kwa ke yè enspektè jeneral lan te fè yon konferans, se sèten ke li elabore nan sans sa.